Kire tèt yo prezidan, paske bagay prezidan nou konnen sa mache byen an Ayiti. Nou pral gade sa kap pase anba a e nou rann nou kont tou moun yo ap danse, yap bwase ren yo, men lopital yo fèmen, grèv ap fèt. Nou pral gade o nivo sosyolojik, mantal sak pase pèp ayisyen sa a, sak rive l. Paske gon konpòteman nap swiv de konpatriyòt yo, yon dijan alanvè.

Mesye son fon bèl ti rale la sa ki gen pou wè avèk Spin Valley konpatriyòt nou yo kap fè politik pa bò isi kòman sa ye e kounya nou ta renmen fon kout pye lakay an Ayiti paske nou rann nou kont sè dènye tan genyen anpil anpil bagay kap fè aktyalite e Ladan yo, nou rann nou kont peyi a finalman genyen yon nouvo prezidan apre yon eleksyon ki dire plis ke 2 zan. E prezidan sa a se prezidan Jovenel Moise. Men malgre tou, rest sanm ke pwoblèm peyi sa a pouko ap fini paske prezidan fin prezidan kounya pi plis ke plizyè semèn deja Jiska mentnan, prezidan poko genyen yon kabinè pou an plas pou l ta fè mete administrasyon li an plas pou travay yo kòmanse fèt, si gen travay k ap fèt, paske kounye a mesye yo vle pete goumen separasyon de gato, palmantè yo di se yo k pou met premyè minis. Nèg ki te bay kòb nan kanpay yo di yo pap pèdi lajan yo menm fò yo gentan konnen kijan sa prale fòk se yo t metel Jovenel li menm li sanse pran jann te ka rele antre lankle men le mato se kisa misye pral fè kijanl prale debouyel avèk bagay sa e anplis de sa mesye yo kenbe sou tèt misye zafè ikrèf la e. Li sanm ke bagay sa l'on ti jan peze tou, paske jiska mentnan poko genyen yon desizyon final ki di ke bon laktyèl prezidan pat enplike nan bagay blanchiman kote jij la te ka bay yon ranvwa nan ka sa. Men aktyèlman fò n di ke Ayiti ap fonksyone san gouvènman paske nèg ki la yo se mesye ki tap fonksyone avèk Privè ki jis rete la, bon yap fè kòb toujou men yo pa ka egzekite anyen de nouvo pou ta pèmèt Ayiti soti nan tou kote l ye a. Anfèt mesye mwen menm kesyon map poze, nou rann nou kont gen yon tranbleman de tè te pase anba, Palè Nasyonal kraze. Soti nan peryòd sa a, nou, eh, mesye ki nan gouvènman ann Ayiti, nèg yo bwase oubyen n te ka di depanse ozanviwon 3 milliards de dollars, bilyon, yep, 3 bilyon nèg yo depanse. Eh, pou moun ki pa tèlman abitye avèk gwo chif konsa, konsa, chak bilyon yo gen 10 san milyon dola ladan l. Alò, se pa, e pa, e pa, e pa goud non. Dola vèt, bon dola, dola ameriken. Chak bilyon yo gen 10 san milyon ladann. Mesye yo depanse pi plis ke 3 bilyon. 3 bilyon sa a se pa kòb ki soti nan dwàn, se pa kòb ki soti nan SDGI, son kòb ki soti nan sa nèg yo rele Petwokaribe, akò Ayiti te genyen avè Venezela. Olye mesye yo envesti kòb sa, nèg yo manje kòb la. Men malerezman, nèg yo ap manje lajan an, nèg yo pa janm wè si yo te ka pran yon 30, yon 40 milyon dola nan kòb sa pou yo konstwi yon lòt palè. Paske a chak fwa eleksyon yo fin fèt, nèg yo fwontonnen l. Nèg yo fwontonnen l, ou tande yo di yo yo pral mete yon stand nan lakou palè a la, nèg yo fwontonnen l. Prezidan parèt, nèg mete bagay ble yo je sou yo, yo prete sèman, apre sa yo kraze tonèl la. Epi m pa konnen apre 5 an ankò yo pral fè yon lòt tonèl pou yo prete sèman. N ap poze kesyon, Èske Poukisa nou fonksyone alanvè? Poukisa nou fonksyone alanvè? Èske se yon bagay nou fè demwayen ekspwè oubyen se yon bagay nou fè men nou pa menm rand nou kont ke nou fè l? Dejwa.
But Radjin, sou rale ou sot fè la a. Sou nouvo prezidan Jovenel Moise, nou konnen ke mwen te toujou di e m ap toujou di Ayiti s on peyi spesyal paske tout sa nou ekri yo, nou fonksyone a lanvè ladan yo. Paske nou wè tranblemandtè la, m te toujou di sa depi lontan ke se pa li menm ki met Ayiti lan pwoblèm ke l ye la paske tout moun ki la yo di w otwa pou mi mètre paske nèg la ta renmen fè w kou tou. Paske lan koul ta renmen fè a kounya la se peyi a se moun kap viv anba yo kounya la se yo menm bagay yo ap anpire pou yo e moun ki bò isit ou lan dyaspora gen anpil lan moun yo kap sipòte mouvman ke moun yo ap fè anba a paske pouki rezon yo panse ke m ka jwenn yon moun ki fon ki jwenn yon djòb m ka rele yon moun la lè fini moun lan di lap mete tèl moun lèm desann anba m gon seri de privilèj men sa se bagay endividyèl wap fè la se bagay pèsonèl Paske peyi a fò n wè l avan tou. Paske chak fwa nou rive nou gen menm pwoblèm nan, n ap gaspiye lajan e nou pa janm fè yon bagay pou lemond ka gade pou l di ke moun sa yo, yo fè de pwogrè. Paske lè n gade n wè pale a depi ki lè l tonbe. Sa fè kèk tan, depi 2010. E pa pale a sèlman, gen yon pakèt kote k kraze. Men li still ret la atè. Pandanstan, kanaval son fèt kiltirèl, m konprann sa. Ok. Non, nou poko antre la.
Ann poko antre la. Ann rete Nou gon bann, nou gon, nou gon bann bagay kounye a la pou n ta fikse dabò. Nou pa janm fikse yo. Paske, lè n pa fikse yo kounye a la, nou di ok, bon, de tout fason nou depann de leksteryè, n ap tann leksteryè. Men w pa kab pede depann de moun. E patizan di mwen defò nou vin ye. Alò, poukisa, poukisa nou fonksyone alanvè? Paske son peyi ki enposib ke n ye. Ok, ann tande reyaksyon Dona sou menm kesyon sa a, Setan apre, mesye yo kontanple yo, chak lè yo fin fè eleksyon, yo mete tonèl yo nan lakou palè a, yo envite yon seri de dirijan entènasyonal pou vin patisipe avèk yo. Men dènye fwa fò m di nou sa, bagay ki sot fèt anba la, yo di m delegasyon ki t al reprezante Kiba a pa jwenn chèz, Vis prezidan ki soti tou m pa konnen Venezyela misye pa jwenn chèz moun ki ta fè bagay la yo pa mete chèz pou nèg sa yo yo kanpe ok sèke bagay la vrèman resanm ke de jou an jou lap degrade pi rèd men fòm di moun kap gade yo lè nap pale konsa son bagay ki fè nou mal paske kèlkanswa jan sa ye pou ou kèlkanswa kote wap viv la ou gen dwa revon lòt kote souvan gen moun ki konn fè e. ki konn fè konfizyon. Yo di, a, monchè, ou te Ayisyen, epi kounye a ou gen yon lòt nasyonalite. Se pa vre. Èske w konprann? Ou se Ayisyen, nasyonalite w se Ayisyen, l ap rete Ayisyen. Ou gen dwa pran yon lòt sitwayènte yon lòt kote. Ki di, kèlkepè w ap toujou rete Ayisyen. Oke? Sa ki, kèlkeswa kote w ye a, e, lè w ap fè analiz, w ap gade bagay sa a, bagay la li fè w mal. Mwen menm li fè m mal pèsonèlman. Poukisa? N ap gade yon sosyete anba kote moun yo ap fonksyone a lanvè, men resanm ke sa pa fè yo anyen, yo konfòtab ladan ni. Epi, youn bagay ki yon ti jan vrèman chokan, se lè w tande anpil konpatriyòt ayisyen k ap pale epi yo di w kite peyi a mache. Je bay peyi a yon chans pou l mache jan l ye a. Sa w panse de sitiyasyon sa a, Donald? Bon, si pa ekzanp ou chita pou w ap reflechi Pou nan ka pa nou, se pou wè ke fason ke nou fonksyone kòm Ayisyen, nou fonksyone yon jan vrèman alanvè. Pa egzanp, nou genyen anpil bagay ke nou te ka sanse elimine, pa egzanp, enterè endividyèl, linyorans, epi si ke ou pa ka ta mennen yon pòs, èske ou pa ta kite yon lòt ki ka mennen n mennen n ou bon menm wa mache ansanm avè l oubyen ba lòt la k ap mennen n nan on chans pou li kapab fonksyone men non sa di ke le pli souvan sa nou gen nan tèt se retire kò w ban m pase epi nou gon lòt bagay ki bay paske ou gen dwa se pa tout ya gen majè pati moun nan li gen dwa eseye elimine lòt endividi a pou li menm li kapab pase. pou li kapab monte oubyen yon zanmi l kapab monte. Sa di ke lè sa ou vin jwenn sa nou rele lakay, epi moun nan di ok ma anplwaye voudou, ma ma ba moun nan yon poud. Son bak yon seri de barbarism ke moun nan ap repete, bagay ki pa ta sipoze menm soti nan bouch li, vwa pou l ta fè l, epi pou kapab di l. Poukisa nou fonksyone alanvè? Se paske genlè nou pa vizyonè vrèman. Genlè kòmsi nou sanse kòmsi ap aji kòm you no avèk emosyon. Sa vle di ke ok djòb sa la m ap al dèyè l menm lè m pa ka fè l. Djòb sa la m ap you no m pa wè vrèman peyi, m pa wè pèp, m pa wè mouv, m pa wè evolisyon, m pa wè chanjman e m wè kòmsi m sanse kòmsi dan you no m sanse gen yon mask ki bare zye m. Sa vle di se sa ki bare, gen lè nou bare zye, nou bare, nou pa wè vrèman.
Si m konprann ou byen, se ke se pa ekspre moun yo fè, se jis yo, bon se ke m te ka di, yo pa konnen sa y ap fè ou byen? Ya, ya, ya, gen, gen, gen sa, yo pa konnen sa y ap fè. Gen anpil, gen anpil nou gen dwa wè, yo pa konnen sa y ap fè tou. Gen eleman ki konnen, men vrèman yo pa ka soti nan, nan, nan klan an, nan kote yo ye a, nan sèk la, nan sèk visye. Men, yo anpil nan yo pa konnen sa yap fè. Epi moun sa, se li menm ki pa parèt a lonè. Se li kap pale, se li kap pale nan televizyon pou ou, se li kap Ok, e. Se li kap parèt, you know. Kòman ke wap fè on en, on bagay ki nasyonal, on envèstiti, on inogirasyon pou w envite on pèsonalite pou w pa genyen on kare de 10 chèz pou, pou nonb denvite kap vini an? E paske, paske ou sòt oubyen ou pa t prevwa? Poukisa ou pa prevwa? Ou pa sipoze fè l, se pa ou ki sipoze fè l. Nou sipoze gen vizyonè, nou sipoze gen moun ki kapab. Men, I'm telling you, nou pran nan tranplen.
Anfèt, sou pwen sa a, piske nou ankò ann Ayiti, mwen menm, sa m ta renmen mande nou, èske nou menm ki sou panèl la ansanm avèk mwen, èske nou rete kwè genyen chans ke gen travay ki te ka fèt, ki te ka pèmèt Mantalite tyèmondist ki mete nou nan twou kote nou ye a, èske gen posiblite pou nou ta fè yon virman pou n soti ladan l? Paske resanmke de jou an jou bagay yo pi grav. Paske aktyèlman, nou rann nou kont ann Ayiti gen grèv lopital piblik yo, anpil ladan yo fèmen. Kòm mwen te mansyone avan, nou pa gen yon gouvèneman ki an plas, malgre prezidan an gen pi plis ke 2 semèn depi li inogire kòm prezidan. E, men, nanpèch pa, chak kwen ou pase an Ayiti, aktyèlman gen yon fenomèn an Ayiti, jan w wè nèg yo fè l avèk pati politik, konkwadi depi w gen 25 moun ou fè yon pati politik, Ebyen nouvo fenomèn ki gen an Ayiti a sèke chak zòn genyen yon kanaval. Te nèg a ou tande gen kanaval Petyonvil, gen kanaval Kwadèboukè, kanaval Kafou, kanaval Jakmèl, kanaval Pòtoprens, kanaval Gonayiv, kanaval, kanaval tout kote. Men pa ne pa bliye ke m sot di nou ke majorite pou m pa di tout lopital piblik yo fèmen. Kijan yon pèp ki pa genyen, si l ta di si l fè yon aksidan pa gen kote pou l ale paske nèg yo ap fè grèv yo fè nan lopital yo, men moun yo san pwoblèm, tout nèg nan lari, tout radyo s on sèl bagay y ap retransmèt, moun yo ap bwase ren yo, y ap bat tanbou, kòmkwadire se lajwa e pa gen pwoblèm. Yon tèl konpòteman se kisa ki pèmèt ke l devlope anndan yon sosyete?
Lepèp samuz men Kòm ou rale raje. Non, dirijan yo ladan, dirijan yo ladan tou. Non, se sa, le pèp tout, tout moun ansanm. Men, li pa ta sipoze fèt konsa. Paske, kòm m t ap pale avèk yon lòt eleman, ok, vrèman se epòk kanaval, pa egzanp, menm labib m di w sa, bon, m pa sonje egzakteman nan ki chapit e vèsè, men m konnen ke li fè yon rapèl de sa, si moun nan sanse, li gen pwoblèm mantal, li ensanse, Kite li menm li bwè bwason, li bwè, li pran dwòg vrèman, se pou li l fèt men moun ki wa a ki gen bon tèt ki sanse kap dirije moun nan li pa ta sipoze antre nan baay sa yo ok bon sa vle di ke kite kanaval la pou moun ki pa konprann m pa di kanaval vini bon li tonbe nan lari pa pou blan e pa pou nèg li pa konnen egzakteman men vrèman m pa kon, m pa konbnen ke vrèman on peyi ki ap fonksyone fason, ki gon povrete, ki gon, ki gen de pwoblèm, de, de bagay yo ta sipoze fè, ta sipoze sibvansyone, ta sipoze bay lajan pou fè kanaval, pou, you know, ekonom peyi a, byen peyi a ale nan kanaval, alò ke nou gen tout pwoblèm sa yo, se pa le moman pou ap rejwi. Depi son ou rejwi, se lè konmsi ou fin gen, ou fin travay trè byen, epi kounye a la, kite ou jwi sa ou te fè. Men, paske se yon peyi ki sanse a la mizè wi, wè, se yon miz, se yon mizè nwa m te ka di li ye pou anpil moun, pou majè pati pèp la, Ok poukisa vrèman se konnya la a di gon kanaval ou oblije fè e m pap m pa konnen m konnen ke vrèman ou gen dwa tande ok euh ok euh minis ki responsab sa sibvansyone on ta darjan ok on kapital pou kapab fè kanaval mache alò ke lajan sa te ka fè on lòt bagay ke peyi a bezwen. Mwen swete ke moun kap gade m pa ta renmen ke gen konfizyon se pa kon kwa dire mwen menm pèsonèlman mwen kont kanaval men mwen plis ou mwen deba nap fè la se jis pou n gade kisa priyorite a ta sipoze ye eske priyorite a eske son mo nou konn sinifikasyon l eske n genyen l nan vokabilè n si nou genyen nou konprann priyorite sa l vle di Eske priyorite pèp ayisyen nan moman aktyèl la ta sipoze bwa seren, kanaval? Nou rann nou kont gen yon dezas ki sot pase nan sid, ki dezas bagay sa fè, kraze moun nan lari, n ap mande èd anpe patou paske nou nan pwoblèm. Anpil timoun pèdi jou lekòl epi kounya M kè youn nan premyè bagay prezidan fè la l deklare pa gen lekòl timoun yo pou yo ka al danse paske yo bezwen tan pou y al bwase ren yo kisa ki koz Roger Dejoie priyorite se yon bagay se yon mo nan vokabilè dirijan ayisyen yo nou pa jwenn oubyen sil la yo pa konprann sa l vle di kisa ki koz èske gen yon chans pèp pa nou an konpatriyòt pa nou yo sa vle ayisyen. Eske gon chans pou sosyete sa a, mantami, mantali, mantalite e tyèmondis sa a e ki mete nou nan twou kote nou ye a, eske gon chans pou n sòti ladan l? E
analiz ke n ap fè la a, li trè zenpòtan. Sa k fè sa? Paske nou wè, lè nou gen pwoblèm, se lè sa a nou ap rejwi. Paske nou pa ka gen tout pwoblèm, tout difikilte sa yo, n ap debouse fon Pou òganize anbyans. Paske pandanstan, lopital gen pwoblèm. Lopital se yon priyorite paske si gen yon pwoblèm ki rive la, ki jan yo pral fè kounya? Paske edikasyon se priyorite a. Paske lè w fin mete l kanpe, m konprann se yon fèt kiltirèl, men depans k ap fèt la a tou, se yon depans ki egzajere. Paske ok fò moun nan amize li, men pou amize w tou fò kapab gen ekilib tou, si w pa ka gen ekilib sosyal, ou gen pwoblèm pou manje, pou bwè, ensekirite, fatra lan lari, tout kalite pwoblèm, difikilte melanje ansanm, kounye a la moun nan ap viv lan lobskirite. Li pa ko kranpwann sa. Men, moun ki pretann ke yo menm, yo gen yon brin de limyè yo, pou yo etann limyè a, gen de posiblite, swa yo se chandèl la, oubyen yo se miwa ki reflekte, ke chandèl la reflekte ladann nan. Paske, lè n ap viv, erè yon moun fè, nou vwayaje nan tout peyi, n al tout kote, nou wè kijan moun fonksyone. Lè nou retounen lakay nou, sa son dezas li ye paske lè nou retounen nou fè le pire ke moun ki pa konnen an pou ki rezon se paske nou prefere epouze lobskirite oubyen son chwa nou fè oubyen nou bezwen anrichi tèt nou kote pwoblèm nan ye. Bon an fèt wi nou tande ou Dejwa men fòn di ke genyen yon gwo gwo gwo batay kap fèt anba e batay sa Se pou mete premyè minis e nap gade pati phtk a malgre ki gen anpil anpil moun nan palman an yo rann yo kont yo an difikilte pou yo ta chwazi premyè minis yo yo fè yon fin annavan la paske map gade youn nan chèf pati a je kwa ke se Yanick Mezile ki te voye nan laprès yon lis moun yon lis pèsonalite ke yo menm yo anvizaje yo ta renmen wè kòm premyè minis. E mwen kwè nan lis moun sa yo nou genyen Senfò Liné Baltaza, bon je connais pas ce monsieur, gen yon lòt se mèt, misye son avoka, Patrick Laurent, epi genyen Michel Oriol nan lis sa tou. Men youn nan bagay ki pral trè etonan nan lis ke dirijan phtk a voye, li ta swete vin wè minis lan, se lè nou pantan nou wè non Stanley Lucas fè pati de lis ke yo ta renmen pou prezidan ta fè chwa pou vin premyè minis. Alò n ap pran yon poz epi lè n retounen nou prale gade pou n wè egzakteman goumen premyè minis sa a ki kote li pral mennen Ayiti anfèt kisa ta merite fèt pou tip de bagay sa yo sispann repete paske a chak eleksyon Lè nèg yo rive nan bagay pou yo mete premyè minis, se yon lòt pwoblèm ankò. Anfèt, n ap pran yon ti poz epi n ap retounen epi pou nou diskite aspè premyè minis sa an Ayiti. A tout alè.

Bon, nou retounen ansanm avèk ou apre ti poz sa a nou sot pran. N ap tande Banabe a, e s on gwoup k ap pale de Leta pèpè, kandida pèpè. Men, jiskilè, pou ki valè tan n ap oblije rete nan konjonkti sa a pou nou pa fè yon tranzisyon ale nan lòt bagay. Paske youn nan pwoblèm ki poze souvan an Ayiti sè ke menm ke pwoblèm nan te piti, dirijan nou yo se oubyen yo pa fè yon vrè konsta de sa ki egziste a kòm pwoblèm, men lesansyèl nou pa rezoud pwoblèm. Youn nan pwoblèm ki poze, e mwen menm mwen pale sou li souvan, se kesyon de komisè di gouvèneman. Nou rann nou kont ki tip de pwoblèm ke bagay sa poze, lè ou n ap pale de yon sistèm jidisyè endepandan. Men, malgre s tou, mesye yo wè pwoblèm nan menm jan avè m, men pa gen efò ki fèt ki te ka pèmèt gon koreksyon ki fèt. Youn nan pwoblèm aktyèlman la, anpil nan nou ap pale de li, paske li parèt tèt li sou tab la, se sa ki gen pou wè avèk premyè minis. Oubyen nou te ka di, olò gouvèneman. Yon prezidan ki fin eli. Mwen rete kwè, dè le moman misye fin misye fin eli, fò misye, menm jan m wè Privè te fè yon travay, m te ka di an se sans ki te nòb, paske alepòk prezidan eli Jovenel Moïse, li voye yon ekip al travay ansanm avèk misye pou fè tranzisyon an. Men poukisa son travay ki fèt a demi? Paske pandan travay tranzisyon sa ap fèt la, le moman menm, Jovenel e son ekip te sipoze deja an mezi pou yap chwazi kiyès moun ki pral ranpli yon seri de pòs e ekip de tranzisyon sa pou li menm li tap travay avèk le paleman poul wè kijan Y ap ratifye yon seri de moun ki prale nan kabinè sa a pou travay la fèt. Malgre petèt an di lò prezidan te vin inogire le 7 fevriye, te ka gen yon chans kote yo pa gentan fin vote sou tout moun ke l chwazi yo, te ka gen de twa grenn moun, men genyen yon seri de pozisyon kle fò yo ta sipoze gentan gen moun anndan yo. Men, lè n ap pale de semèn, pi plis ke de semèn apre, misye fin inogire, inogire, li pa gen yon grenn minis, pa gen oken fòm gouvènman an plas, mwen menm la a mwen kontinye ap poze kesyon, èske se yon gwoup moun, m pa vle di fou, paske si w di fou, se ke lè sa a ou deresponzabilize sitwayen an, si l fou, donk li pa gen oken responsablite, m pa vle fè sa, men kèlke pa sa n ap fè a, li pa dwat, Eske n pa sipoze rive nan konjonkti kote nou di bon, lè eleksyon an pral fèt, si Jovenel pral prezidan, misye gon kanpay bannann l ap fè se mete rale solèy, mete dlo, pran tè met nan plat bay moun manje. Moun ki pral minis misye a, eske l pa ta sipoze deja bò kote misye, ap fè kanpay avèk misye? Se yon moun ki kwè nan tè, se yon moun ki kwè nan dlo, se yon moun ki kwè nan bagay misye ap vann yo, nan bannann nan. Se pa yon atoufè lè misye vin prezidan epi atoufè a di mouche men m te nan palman an la pa pito m pwofile kò m pou m vin premyè minis ma mete yon zanmi m nan dwàn ma mete yon zanmi m nan nan APN paske m bezwen fè yon kòb vit pou m al